An reyalite, Petyonvil se te yon lanfè, li pa t yon prizon. Soulajman ki vin gen nan prizon se kabarè. Lè w di m pran prizon an lanfè, kisa, kondisyon yo t ap viv, kòman sa te anndan prizon sa a? Anndan prizon Petyonvil, a sèt epòk, moun t ap dòmi sou moun, moun t ap fè sèl nan figi moun. Bon, tout sa ki pa bon yo nèt se sou moun yo te fè yo. Haiti pa gen twalet. Te gen twalèt deyò vrèman men nan tan yo ba ou an ou pa gen tan ase pou ta fè sa w bezwen an. Se pou nou tan yo ba nou. Wi yo pou ta ba w 15 minit pou prizon an benyen an kè 15 a 20 minit 25 minit tou pou prizon an benyen an kè a vle di jiskas pou lè w sot lè w nan lè w al benyen an si w gen yon grenn rad pou lave pou w gen tan lave l.

Si yo distans li 6 zè fò tou lè 2 gwoup yo gentan fin benyen. Dèfwa sa depan de gwoup lan k vini an gen de fwa ou fin benyen li gentan li tèlman fè nou ou pa menm wè kote wap met pye w menm pou w rantre. Men a kilè Fonfon yo ba nou tan sa a aprè midi ou byen maten?
Maten.
Ou konnen byen lè li byen avèk limyè wi etwal wi a sèt epòk nan pozisyon manje ooh bagay sa di kesyon sa di anpil.

Menm jan avèk anpil lòt prizon, medam yo kòm mò vivan mò vivan. An reyalite, lè lè w rive sou medam yo, w p ap wè yo sanble a prizonye. Men se si yo ta esplike w men ki vi, kòman vi yo, men kòman vi yo ap pase, se lè a w pral wè kòman. Mous w ap fè kòmsi yo prizonye. Non, yo bèl, yo fre, w konnen se fi yo ye, yo toujou kenbe kò yo, yon sans. Pa yo, tout kote fanm ye toujou.

Non, sa pa ko janm rive m. E l pap rive m ankò. Donk la, nou, prizon pa w la a di la, anbwaz li kapab, nou ka di l rezime an 2, paske ou antre an 2013, ou soti an 2019, ok. Men, ou te pase dabò nan prizon Petyonvil la, ou di nou ki se yon prizon ki.

M te panse se yon liberasyon pou jèn te vin ap dòmi, mwen jwenn kote mwen fè bezwen m, mwen benyen, mwen kouche lè lide m di m, mwen benyen lè m vle. Alò mwen fè ti mache de tou e de ryen alòske mwen pa ka sot deyò. Se sa se plis. Donk nan prizon Kabarè a gen plis espas pou nou vire won, mwen ka sot deyò, mwen pa gen pwoblèm benyen, mwen ka sot deyò, mwen ka dòmi oubyen fè bezwen nou.

Mwen menm tout tout sa ki te enpòtan pou mwen se pou Bondye te mete m deyò. Paske menm lè l te prizon, menm lè l te bèl, li te bèl, li te fè fè tout sa w te fè ladan l, li pa janm bèl vre. Paske lespri pa anpè. Lespri pa anpè. Avèk imilyasyon, desepsyon, w ap gade moun nan menm lè w ap wè li pa fè anyen, w ap wè moun nan leta ap bouskile l, moun nan ap pran kou, a, anfen. Donk se te yon eksperyans ki te vrèman di pou ou? Anpil. Nan prizon peyi Dayiti. Men nou konnen prizon.

Mwen menm m te estrese m pat janm chwazi pran anyen paske m patap kapab tout sa kap fèt nan prizon m pa janm patisipe ladan yo pa rapò de strès mwen sa fèm pat patisipe ladan yo men yo mete kèk ti metye nan prizon an kòmsi pou m gen kosmetoloji kosmetoloji gen kwizin.

Ou te fè konbyen tan pou ou te fè? Te fè de zan edmi apre sa nou transfere nou Kabarè. Fè de zan edmi Petyonvil. Sou ta gen yon mesaj pou otorite ayisyèn yo nan moman sa la ou menm ki yon ki te yon detni ki libere jounen jodi a e ki chwazi pale de kondisyon sa a kouman sa te ye pou ou si w ta vle bay tou dabò yon konsèy yon konsèy avèk yon swa jèn fi tankou ou ki sa w ta di yo?
M tap diw eseye pran swen prizonye yo plis, paske lè prizon an, sa pa vle di lè ou vin nan prizon pou lavi fini, lavi kontinye pou ou, men dèfwa lè moun nan viv nan sitiyasyon li imilye twòp, li santi l anvi tiye tèt li, wi, dèfwa yo konn fè tantativ pou yo tiye tèt yo toutan, e sak fè yo toujou ap, prizonye yo ap toujou rann prizonye ap veye prizonye.

Bon, mwen menm, mwen nan pri, m te nan prizon pou pitit mwen ki te mouri. Yon bebe oubyen yon ti moun ki laje? Humm, 2 mwa 17 jou.
Mwen te gen yon, bon, an reyalite, m pa ka konn sa ki te pase nan vi m nan, men kanmenm,

Yo site met ou nan prizon apre transfere w nan lòt prizon jiskaske ou se libere. Wi. Men nan prizon an, m konnen gen de fi oubyen gason ki nan prizon, genyen pandan menm lè yo nan prizon ki toujou rete de tapajè ke yo ap bay, yo rete yo toujou bay move rapò de yo. Men ou menm kòman sa te ye? Kòman ou te ye anndan prizon? Kòman responsab yo te wè w ou menm? Mwen menm, mwen se youn nan moun. Mwen pa renmen tapaj. Mwen pa renmen. Bon bouyi an mpa mpa ladann menm. Wap wè si wap goumen nan bò sa la. M gen tout chans mwen jwe pwen mal pase jis lotbò. Api jwe api epi goumen ap fèt e konsa konsa m fè mwen kouri jis pou pou san pa vole sou mwen. Pou san pa vole sou mwen. M pa vle pran m pa vle pran kout kout jilèt ni kout

Men an tèm de distraksyon pou medam yo nan prizon an, èske, paske n konnen lè 8 mars oubyen lè fèt dè mè toujou gen de aktivite yo òganize, gen moun k al wè prizonye yo sou yon kabarè, donk kisa si ta an tèm de pou medam yo distrè yo yon jou, èske sa konn rive gen DJ oubyen gen djaz ki vin jwe pou yo nan prizon? Pi fò atis konn prizon yo, pi fò atis Ayiti. Pi fò al vizite nou nan prizon yo toujou al fè fèt pou nou nòmalman.
Depi gen fèt, tout fèt. Bon, espesyalman gen Belo. Belo menm se papa prizon an li ye. 14 fevriye, se li fè fèt pou nou chak 14 fevriye. Men li toujou vini avèk 2 atis.

A chak gras ki vin fèt e chèf yo toujou an konsiderasyon paske mwen pa mwen pa vyolan yo toujou mete nom nan lis libere sa ka rive l pa fèt e sak fè m pa reyisi ladan l sak fè m fè tout tan prizon sa depi lè m fèk rive nan prizon vin petyonvil depi petyonvil yo te anvi sa pou mwen.

Li pa janm pase m 2 menm devan jij. Lè moun moun nan konn pa fè zak la tou, yo konn ale a pèpetite. Moun sa, e sèl lanmò k pou retire l nan prizon oubyen si ta gen yon gras prezidansyèl, yo te kapab.
Donk ou santi gen yon neglijans sou moun ava moun sa yo ki nan prizon an? Gen moun Gen yon gwo neglijans.
Kote gwo neglijans la? Pa gen jijman, pa gen jistis an Ayiti menm menm menm menm menm menm. Wè pou jistis an Ayiti se zewo. M pa mete ti pwen. Zewo, zewo, zewo, zewo, zewo. Pou jistis an Ayiti.
Yo pito bliye prizonye yo olye. Yo toujou yap fin fè yo fret a de bel pawol fè yo fè yo santi yap vini chak jou depi delegasyon sou delegasyon men yo pa janm wè kisa yo regle manje kob manje kob sou tet prizonye yo sel sa se pran sèlman yo fè sam ta renmen yo fè. Jije moun yo, sa k merite kondane kondane, sa k merite libere libere. Pase prizon pa dous. Prizon se yon veritab lanfè. Bon, pou prizon, prizon penitansye a menm, mezanmi, bon, bagay sa m p ap pale de li. Oh! Oh! Pou penitansye pa bon. Kabarè pi bèl kabarè blan. Wi, kabarè, kabarè depi penitansye, depi nan penitansye kabarè se yon. Kabarè se yon prizon, menm lè ou pase mizè sifizaman, men kanmenm prizon pa konn dous. Wap gen kèk moun ki di w nenpòt peyi li ye al, prizon pa ka dous. Paske lè wap gade jan medam yo ap viv vrèman, nan move kondisyon, li pa dous. Tout kob yo bezwen pou yo fè e sou tèt prizonye pou yo fèl. Politik pou politik. Tout lajan yo bezwen pou yo. Kou yo bezwen fon kob anvè leta yo di yo yap vin jije prizonye. Yo pral yo pral ouvè jijman pou yo asiz pral ouvri ti asiz pral ouvri si sa dat. Epi yo rele yo on grenn moun yo pap jije plis ke on grenn oubyen de grenn.

Pran de prekosyon. Pa moute machin moun, pa pran woulib nan men moun, pa kenbe pitit moun, pa goumen avèk moun, pa fimen bòz, pa pran mari moun. Anpil anpil anpil bagay. Ah, vole a menm an premye. Ase, lò yon fè nan prizon al ba dous. Fòm an la menm pou anpil prekosyon. Pase met prizon prizon prizon ba dous.

Men timoun sa te gen yon maril te avèl papal te avèl
wi.